Mwen vle di mèsi a tout zanmi, a tout fanatik e fanmiy, kèlke swa kote wap koute n. Byenveni sou Haitian Public Media e mwen vle ankouraje w pou subscribe ki trè fasil gade anba la gon ti bouton wouj klike sou li pou kapab subscribe renmen videyo sa ki trè senp avan ke w ale si w apresye e renmen travay ke nap fè a gen yon lòt ti bouton ki sanble yon pous klike sou li Fè kòmantè, fè m konnen sa ke w panse. Poze kesyon, reponn kesyon avèk anpil respè, patisipe nan konvèsasyon yo. E lè w fini, pataje chanèl sa avèk zanmi w, fanmi w, tout moun ke w konnen epi ke w panse y ap benefisye. Medam e mesye Ozetazini, avèk anpil timidite e trè lan, gen yon mouvman ki kòmanse la a, pou deklare yo poko prè pou yo sede plas la a otokrasi. Pèp ameriken an trè timid, trè lan, men yo kòmanse leve vwa yo pou yo di, Nou poko prè pou nou lèse demokrasi fini Ozetazini. Nan yon bò, Nou gen lè jij ki kanpe, ki di, Nou gen yon dwa, nou se yon branch egal, nan sans sa nou pral kenbe fèm e anpeche ke branch egzekitiv la pyetine dwa nou. Agoch, nou genyen lejislativ la, Kongrè, bò kote pa yo, ki poko vle batay. E youn dè rezon ki fè yo aji konsa, se paske lè Repibliken gen kontwòl Kongrè. Men Demokrat bò kote pa yo, kounye a la pèp la deklare li lè li tan pou yo kòmanse batay. Nan mitan, nou genyen pèp la ki kòmanse leve. Medam e mesye tout semèn sa yo la, genyen dè demonstrasyon, dè revòlt, pèp k ap mache, ki vle fè dwa yo e vwa yo parèt trè fò pou ki Washington konnen se yo menm ki bòs la e yo poko prè pou yo sede plas la a politisyen Dèzetazini. Medam e mèsye m pa di ke US pap kapab devni yon otokrasi men l pap fasil. Sonje byen Lèzetazini konpoze pa dè jan ki kite peyi yo pou menm bagay sa yo, opresyon, dictatorship, koripsyon, ensekirite. Donk, pèp sa li menm, li gen yon espri de batay. Pa panse ke yo pral chita konsa e lèse tout bagay tonbe. E yo kòmanse montre ke yo vle batay. Kòm mwen di n, medam e mesye, partou Demonstrasyon kòmanse pandan ke lè bilyonè ap koupe èd, ap kraze enstitisyon, ap transfòme peyi Dèzetazini kòm yon bagay ke pèsonn pa t espere, men pèp ameriken an kòmanse kanpe pou yo di non. E, mèdam e mèsye, se tout kote Bagay sa kòmanse yon mouvman pou mande a Prezidan Lèzetazini, a Kongrè, o jij e tout moun ki gen responsabilite ke Lèzetazini pap chita sou men li pou l lèse peyi sa tonbe. Sa w wè la, medam e mesye, Se sa k ap pase patou Ozetazini pandan ke n ap pale la a. Elon Musk avèk Trump se target pèp ameriken an ki deklare nou bezwen konnen ki sa k ap pase la a. Lè Repibliken bò kote pa yo voye mesaj dirèk bay tout moun nan Kongrè espesyalman lè repibliken, pou l di yo, silvouplè, pa parèt al pale devan pèp sa a. Li pa gen sekirite. It is not safe. Nou pa dwe al fè de reyinyon nan distri kote ke nou soti a. Paske, medam e mesye, bagay la pa bon pou yo ditou. An nou tann yon egzanp de kisa kap pase loske repibliken deside pou yal fè town hall kote ke yo soti yo. What people of America see, what people of Eastern Washington see is President Trump delivering on his promises and so.
Ou kapab wè medam e mesye, menm mansyone ke yo mansyone ke Trump ap delivre nan pwomès ke l te fè yo. Pèp la revolte. paske yo konnen byen sa kap fèt la yo se pa pou sa ke pèp la te vote. Sonje byen, pèp la te vote akoz de enflasyon ki t ap ogmante, akoz de pri manje ki te chè, akoz de imigran ki t ap anvayi peyi Lèzetazini. Se rezon sa yo ki fè ke yo te vote, Men sa kap fèt jodi an la, li kontrè a sa ke yo te vote pou li a. E se youn dè rezon ki fè ke lòske misye deklare ke Trump ap delivre nan pwomès li, lap akonpli menm sa l te pwomèt yo, pèp la rele yo di non,

Li deklare ke Trump ap delivre nan pwomès ke l te fè. Pèp la rele anmwe yo di non se pa sa yo te vote pou li. Yo mande ke kisa Elon Musk ap fè la a? Nou pat vote pou li. E gen lòt moun ki di, M ta vle w al di prezidan an avèk kongrè lòske y ap boule kay la gen moun ki toujou anndan l. Sa vle di ke bagay ke y ap fè yo, pwogram ke y ap kraze, Moun ki ap revoke. Se boule ki ap boule peyi a. E finalman gen yon moun ki mande, Poukisa menm? Kisa ke w reprezante? What are you going to stand up for? Kisa menm ke w ap fè la a? Ou kapab santi fristrasyon an nan vwa moun yo. E medam e mesye, mansyone non Elon Musk kreye yon demanjèzon pou moun Ozetazini. Elon Musk, depi l monte, l ap detui, l ap kraze, l ap brize, e pèp ameriken an santi konnya la a, yo nan yon sitiyasyon kote ke yo dwe pase a laksyon pou sekirize peyi a. Medam e mesye nou konnen lemond chaje avèk anpil maladi. Kansè se yonn nan maladi k ap ravaje moun nan lemond antye. Depi dè zane, anpil lajan ap depanse pou fè rechèch syantifik pou twouve solisyon. E Lèzetazini te toujou yon lidè nan bay kòb pou kapab ede a avanse rechèch syantifik pou jwenn solisyon a de maladi ki difisil pou trete. Maladi mantal, maladi fizik, maladi emosyonèl, kansè, tibèkiloz, HIV, avèk anpil, anpil lòt maladi. Lèzetazini te devan nan peyi ki toujou bay kòb pou fè rechèch pou jwenn solisyon a maladi sa yo. Men nou konnen byen, lè Repibliken se yon pati politik ki pa twò kwè nan syans. Yo pa twò kwè nan syans. Yo toujou ap atake syans. E byen, pandan ke Trump monte sou pouvwa sa la a, li menm avèk Elon Musk, yo deside pou yo atake lajan ki disponib pou rechèch syantifik. Me sa ki soti medam e mesye. Administrasyon Trump lan pwal koupe 2 bilyon dola nan rechèch medikal. Sa vle di, selon li menm, lajan sa yo se gaspiyaj ke yo ye, li pwal retire yo pou l mete yon lòt kote. E kòb ki disponib pou fè rechèch syantifik, li pwal elimine yo. Enstiti ki responsab pou sante oubyen rechèch pou sante deja pèdi 4 bilyon dola e yo deklare bagay sa a, pèt sa a, pral gen yon efè dirèk pou ekipman ke yo bezwen avèk moun ki pou travay nan òganizasyon sa yo. Sa vle di, si n te espere ta pral gen avansman pou jwenn solisyon pou yon seri de maladi, Sa pral pran yon ti tan. Paske lè Repibliken ki gen kontwòl kounye a la a, se koupe y ap koupe jan de èd sa yo. Elon Musk wetire 1 bilyon dola nan Depatman Ledikasyon pou rechèch. Sa vle di ke kòb ki te disponib pou bay ekipman e resous pou lèzetidyan pou fè rechèch e aprann syans, yo koupe l. 1 bilyon dola. E yo deklare, bagay sa ke yo fè a, li pral efase syans nan edikasyon. Tandi ke prezidan an te deklare, li pral fè America Great Again. Men pandan ke n ap pale la a, Lèzetazini kòmanse tonbe nan avansman syantifik. Yo wetire anpil moun ki t ap travay nan Fondasyon Nasyonal de Syans e yo di w ke bagay sa a, li mete an peril fiti syantifik Ozetazini. Yon peyi ki vle fè konpetisyon avèk lòt grann puisans e konnya la a, l ap redui lajan ki disponib pou avanse rechèch syantifik Ozetazini. Medam e mesye, gen yon dam ki te prezante nan youn nan town hall ke Repibliken t ap fè. Manmzèl ki afekte pa de maladi ki bezwen rechèch syantifik. Ban m fè n tande, medam e mesye, kòman dam sa a te prezante fristrasyon l avèk yon kongrèsman repibliken ki te kanpe, ki t ap pale e dam sa a t ap al eksprime santiman l de sa ke l wè k ap pase dan la Mezon Blanch. An nou koute. Finding that your wife had breast cancer and went through diagnosis, treatment, recovery and is doing well. I appreciate that for you. Madanm ou m konprann li te gen kansè nan sen e mwen aprann ke l ap pran tretman. Mwen byen kontan pou ou menm. Sa se sa ke dam sa li menm li di a Congressman nan. Paske madanm msye tou li genyen kansè nan sen men lap pran tretman donk dam nan di mwen apresye sa pou ou menm e manmzèl kontinye. I have a twenty year old daughter and I lost a sister to breast cancer. You Mike Flood have decided to capitulate your job of monitoring the funding of places that do research for breast cancer.
Mwen gen yon pitit, yon pitit fi e sè mwen li mouri avèk kansè du sein. E ou menm Mike Flood ki se yon congress man ki ta sipoze ede nou sipòte bagay sa yo, konsidere ke ou menm tou madanm ou gen kansè di sen, men ou aksepte pou w kanpe la pandan ke gouvènman an ap koupe resous lajan ki disponib pou syans pou jwenn yon solisyon a maladi sa yo. An nou kontinye. I don't see how you can stomach that you did that because you are cutting the rug out from other
Mwen pa kapab konprann kòman ou fè fè yon bagay konsa. How can you do this? Kòman ou kapab fè aksepte ke yo rale sipò sa, rug sa, sa vle di ke kòman ou aksepte pou kite yo fè sa ke ou fè a? Ou son viktim tou, madanm ou viktim de menm pwoblèm sa. E ou son repibliken, pandan ke prezidan w lan ki son repibliken tou ap kraze resous sa yo e ou menm ou kanpe la ou pa di anyen.

Lòske pitit pa mwen, pitit fi m nan, rive nan laj madanm ou, pou l pa nan menm kondisyon an, men ou kontinye sipòte, ou menm avèk Repibliken parèy ou, pou nou koupe lajan ki disponib pou rechèch bagay sa yo. E sa a, ou pa kapab mete l sou do lòt moun, men sou do w, paske se ou menm, Congressman, pou yon rezon oubyen pou yon lòt, ki aksepte alye ou avèk sa yo ki kont syans pou wetire resous e lajan ki disponib pou rechèch.
M ta bezwen konnen ou menm pèsonèlman, kòman w fè aksepte yon bagay konsa? Kòman w fè sipòte yon bagay konsa? Esplike mwen. E aprè sa, medam e mesye, se pral repons Congressman nan pou l esplike kòman li menm fè aksepte pou l sipòte yon bagay konsa. Eske l pral reponn? an nou tande. Anybody that has been through a close relative or a friend or a family member with cancer knows how deeply personal that is. Nenpòt moun
ki genyen yon fanmi ki pwòch a li menm ki gen kansè oubyen ki nan sitiyasyon sa yo, nou konnen kòman bagay sa a li vrèman pèsonèl. Alò, se sa ke l kòmanse pou l di, pou l fè konprann ke l konprann sa k ap pase la paske li menm tou li se yon viktim, madanm ni kòm mwen di n deja gen kansè. And I have had that experience with my own wife so yes I do know what that process is like. Here's where we're at, we're at the dawn of a new presidential administration, the one hundred and nineteenth Congress is about sixty days in, we have. Now, misye al mete pye l sou yon grenad e ou kapab tande odyans lan eksploze. Misye fin deklare ke li konprann santiman an paske li menm tou li nan kondisyon an. Men li di, nou genyen yon nouvo administrasyon e li antre ladan l depatman Dodge la ke Trump kreye avèk Elon Musk. Le moman ke l di sa, medam e mesye, ou ka tande emosyon anndan an. Pèp la koumanse bou misye

Devan konstitiyan yo, menm moun k ap poze l kesyon yo, li di ke depatman sa a ke Trump mete avèk pwòp pouvwa l sou pouvwa a, ki se depatman Ilann nan, l ap gade lajan ki disponib pou pwogram sa yo, e gen nan yo ke yo mete an otaj, gen nan yo ke yo mete on hold, gen nan yo ke yo sispann. Pwogram sa yo

We take those up individually and ultimately where we need to go is to a balanced budget. Medam e mesye, tande byen sa misye di la. Misye di ke li pa kwè pandan ke yap pale la a ke yo wetire funding, sa vle di ke lajan nan pwogram sa yo. Li di li pa kwè. Now, se yon congressman ki sipoze konnen tout sa kap pase nan lajan paske kongrè se li menm ki responsab bous kòb Dèzetazini se pa prezidan an se kongrè men li pa konnen èske pwogram ke yo menm te vote pou lajan disponib pou pwogram sa yo èske pwogram sa toujou la e li di si ta gen yon ka kote ke ta gen yon pwoblèm kote ke yo sispann yon pwogram yo kapab pran yo endividyèlman. Sa vle di konnya li lage l sou do pèp la pou fè l konnen ki pwogram ke yo mete sispansyon sou li e yo va pran yo yonn pa yonn. E finalman misye di, objektiv la, travay ke yo vle fè a, se avanse nan yon bidjè ki balanse, a balance budget. Now, avan ke m fè n tande Sa pèp la pral di msye pou afè bagay bidjè balanse a, banm esplike n di l souvan. Yon bidjè, medam e mesye, se yon lajan ki disponib, kijan l pral depanse? Li gen tan fèt, chak dola dwe genyen yon travay pou l fèt. Si ou wetire l yon kote, fò w ajoute l yon kote. Mentnan, lè Repiblik ap pale de yon bidjè balanse, of course ou dwe gen yon bidjè paske pa gen anyen ka fèt san bidjè. Mwen ansènye pèsonèl finans. M te yon finans manadjè pou ovè 20 ane. M konprann kòman pou manaje yon finans. Bidjè a li menm se fondasyon an. Chak fwa ke misye yo pale de balanse bidjè a, Yo toujou gade ki kote nou pral pran lajan sa pou nou balanse bidjè a. Men le pli souvan, se nan pwogram ki ede malere a, nan pwogram pòv yo, se la ke yo toujou ale pou y ap pran kòb sa yo. Pèp la ki wè, gen lè misye pa konprann, yo pral di misye ki jan pou l balanse bidjè a. An nou koute. There's a lot of people in this room that don't support what Doge is doing. But for the first time we are making some progress how can you be against a balanced budget?
Tande byen medam e mesye, misye di ke mwen konnen gen anpil moun nan chanm lan la a ki pa dakò nan sa ke Dodj ki se Elon Musk ap fè. Men l di ke pou la premyè fwa nap avanse vè yon bidjè ki balanse. Paske sa ke yo di, sa ke yo fè, yo fè konprann ke sa Ilan ap fè a, se pou balanse bidjè a. E li di, Kòman ke yon moun la a, paske se Repibliken nou ye, pou nou ta kont balanse yon bidjè? Medam e mesye, apre li fin di sa, pèp la pwal leve epi yo di misye, Men kijan nou ta vle pou w balanse bidjè a? An nou tande.

Men nou vle pou balanse l avèk lajan ke n ap fè kado a moun rich yo. Tax the rich. Ou pa ka vle balanse bidjè a, se sou nou pou pran l, tandeke nou pa genyen l. Sa ki genyen l lan, olye ke w pran l nan men li, ou ba li de preferans. Si w pa ta ba li, Sa ou pral ba li a, bidjè a l ap balanse. Men poukisa ke w vle fè n soufri pou pran richès la pou bay a rich la? E pèp la di l, Tax the rich. Si w taks rich la, bidjè a pral balanse. Mètnan, medam e mesye, veteran, Veteran se bakbonn sekirite Dèzetazini. Se yo menm ki bay peyi sa ko wè a. Lagè san yo koule pou bay peyi sa sa ke li ye a. Veteran gen yon plas spesyal Ozetazini. Dè pwogram kreye pou sipòte lè veteran. Lè Repibliken bò kote pa yo toujou di yo son pati politik ki sipòte lè veteran. Ebyen medam e mesye, sou ladministrasyon de Trump, yo kòmanse koupe benefis pou veteran, malgre ke l di l pa t ap janm fè l. Selon sa ki soti, medam e mesye, Trump gen plan pou l koupe 80 mil djòb nan moun k ap travay nan veteran, selon yon memo ke yo jwenn an sekrè k ap diskite kòman pou yo koupe benefis pou veteran yo. Yo pral retire 80 mil moun k ap travay, anpil nan yo se veteran tou. Non sèlman medam e mesye, rediksyon sa a pwal fè veteran yo soufri, sèvis tou pral diminye. Medam e mesye si w poko janm al pran sèvis nan men gouvènman, eseye pou wè. Sèvis la li pa efisyan, li slow, ou rete sou lin pou dè zè pou jwenn yon moun pale avè ou, e konnya lè ou pral koupe 80 mil, se konnya la ou pral wè kote ke pwoblèm ou pral rive sou bagay veteran sa. Nap tande byen wi. Li soti, li pibliye, yo vle koupe 80 mil anplwaye nan veteran. Yo deja kòmanse koupe, yo retire menm 2 ou 3 mil deja, men yap avanse. Gade ankò medam e mesye. yo deja redwi nan fòs veteran. Otrejou la, le 13 fevriye, yo revoke 1,000 anplwaye ki travay nan veteran e yo pran anviwon 98 milyon dola pou yo voye yon lòt kote. E sa pral afekte benefis veteran yo. Donk, sa medam e mesye, li pa yon fantezi, ni yon mansonj, li son reyalite ke administrasyon Donald Trump avèk Elon Musk vle kraze benefis pou veteran yo. Mentnan, nou pral tande kesyon ki pral poze a repibliken yo ki tap fè yon town hall sou bagay sa. An nou tande kesyon an e ki repons ke yo te bay. How do you justify cuts to staff of the VA helping veterans, especially those with long term care needs?
Kòman ou kapab jistifye ke yo koupe èd pou veteran an espesyalman sa yo ki gen dè bezwen spesyal? Sa se kesyon an. Kòman ou kapab jistifye pou yo koupe benefis a veteran yo, espesyalman sa yo ki gen dè bezwen spesyal? Sa se yon kesyon dirèk a yon Repibliken pandan ke l tap fè yon reyinyon kote ke dè Repibliken vrèman fache a Dodge, Doge se Elon Musk, e Trump kap eseye kraze benefis veteran yo. How do you justify cuts to staff of the VA helping veterans, especially those with long term care needs?
Medam e mesye, mwen apèn sot moutre nou, li pa yon rimè, li pibliye e li kòmanse fèt, ke Lèzetazini, administrasyon Trump lan gen plan pou yo koupe 80 mil djòb nan VA, VA se Veteran Afè, Yo deja kòmanse. Mil djòb deja disparèt avèk anpil lajan gentan retire nan pwogram nan. Men an nou koute byen kòman Repibliken an reponn kesyon an e m ta renmen n gade vizaj li pandan ke l ap pale. Èske ou wè se yon moun ou ka fè konfyans? An nou koute. So first of all there have been no cuts to the staff at VA as of this point. Ou tande?
Pa gen cut nan vie. Yo pa koupe vwa move staff la malgre ke wi yo revoke moun nan vie. Men l di sa avèk fyète. Pa gen anyen k koupe nan vie. Yo pa pè pou yo bay manti la nan vizaj moun malgre w gen evidans nan men w paske yo konnen plis ke yo di mansonj lan se plis li vin verite. So first of all there have been no cuts to the staff at VA as of this point. The.
Medam e mesye sa w gade la a, se kote ke yon pati politik panse ke tout pèp la yo se moun sòt, yo pa konnen sa k ap pase e yo pral di w nenpòt bagay ke yo panse w pral aksèpte Paske daprè ou menm, ou pa panse pou tèt pa ou. Ou pa konn sa k ap pase ou pa li, mansonj ke yo ba ou yo pran yo, e lè w fini, ou avanse ou pral vote pou yo ankò. Tande yon lòt moun, repibliken, k ap pale paske selon sa ki deklare yo pral koupe Medicare Medicaid, yon bagay ki enpòtan pou moun sa yo. An nou koute.

Donk on moun konsa kòman ou pral jistifye koupe sèvis sante li? L ap mouri. L ap mouri. E men nou genyen Elon Musk medam e mesye ki deklare yo pral elimine pwogram sa yo. Se bagay serye.

yo dwe elimine yo. Malgre pwogram sa yo se pwogram ke ou menm ou kontribye lajan w ladan yo, yo dwe elimine yo. Medam e mesye se pa sèlman repibliken ki te genyen de konstityan ostil. Le demokrat osi, anpil patizan t ap joure yo tou. Bon m fè n tande, pandan ke yon demokrat, anpil nan yo t al fè pwòp town hall pa yo tou, kòman pèp la te leve kont yo, e tande kisa ke yo mande e kisa ke yo vle. An nou koute. We are not interested in hearing that you are in the minority, we know that. We want you to show some of the backbone and strategic brilliance that Mitch McConnell would have in the minority. M pa vle tande ke w di m ou nan minorite. Sa se moun k ap pale avèk demokrat yo. M pa vle tande ke w nan minorite, paske youn nan eskiz demokrat ap bay, Oh nou an minorite, nou pa gen anyen nou ka fè. Yo di nou konnen ou nan minorite, we know that. Men nou vle ke ou moutre menm fòs ke Mitch McConnell ki se yon repibliken tap fè lòske l nan minorite. Paske medam e mesye, malgre lè repibliken te nan minorite, yo akonpli anpil bagay, gade konbyen jij ke yo mete, Yo pran kontwòl gouvènman an an minorite paske demokrat twò soup e misye deklare, M pa bezwen tande w ap di m ko nan minorite. M bezwen pou w batay. Montre m kisa ke w ka fè. We want you to show fight and you are not fighting. We feel the Democrats in Congress are against us. This must change, Congressman. Èske n tande, medam e mesye? ke lè demokrat, ke lè repibliken, tou de santi ke pati politik yo pa vrèman koute vwa yo. Yon kote lè repibliken ap kraze, yon lòt kote lè demokrat yo rete bak e y ap gade e yo pa fè anyen serye pou yo anpeche bagay sa fèt. Menm lè ke w an minorite, gen de bagay ou kapab fè pou anpeche ke yo kraze peyi a. Men medam e mesye sa ki sur se ke union sa a pep ameriken an jeneral pa renmen l. E konnya la a yo leve kanpe pou yo revandike dwa yo, pou yo deklare yo pap aksepte jan de bagay sa a paske l pa nan avantay yo. E tout kote montre montre n deja